Aktyalite Real Madrid, gen Arda Guler pou dyab ki awout pou tout rès sezon an nèt, misye awout pou 6 semèn e nou konnen ke sezon an pa rete 6 semèn ok e misye malerezman li pap prezan pou li pap prezan pou Real Madrid pou rès chanpyona a donk Arda Guler pral manke ekip Real Madrid la paske Te gen yon koneksyon teknik ant Arda Guler e Kylian Mbappé sou teren an. Koneksyon sa a te konn fè Real Madrid fè anpil gòl, sitou ke Arda Guler te konn sistematikman chèche Kylian Mbappé pou l mete Kylian Mbappé dèdè sitiyasyon ideyal. Koneksyon sa a te genyen l tou par le passé ant Mesut Ozil e Cristiano Ronaldo, men avantaj Cristiano Ronaldo genyen sou sou Keyan Mbappé sè ke Cristiano Ronaldo pandan ke se li menm ki te butè ekip lan te gon konplemantarite avèk Benzema. Se la tout la diferans. Benzema e se tout se entelijans de jeu Benzema pou bokou wi nan reyisit Cristiano Ronaldo a wè alò reyisit Cristiano nan Real ou byen tout sa Cristiano reprezante ou ka rezime la 9 9 9 an ou byen 9 sezon nan Real Madrid la Si wap gade pi bèl paj karyè Cristiano Ronaldo yo, yo ekri nan 9 an nan Real Madrid la. Nou pa pral bay tèt nou manti sa. E Benzema pou bokou. Premye bagay pou nou fè remak, se ke Benzema vini nan menm peryòd a Cristiano, menm ane. Se premye konsta. Mentnan, kiyès ki te meyè bitè Lyon? Se te Benzema. Kiyès ki te meyè bitè e meyè jwè Manchester United? Se te Cristiano. Mentnan, Cristiano te ka toujou genyen yon grenn Balon dò. Cristiano te ka toujou rete nan Manchester United. Men, Manchester United. M pa kwè te ka bal limyè ke Real Madrid ba li a. Nou pa pral bay tèt nou manti sa e lè w fon lè w fon bagay nan Real Madrid li gen plis viziblite ke lè w fon bagay e sou koulè e Manchester United. Se premye konsta a. E se premye konsta a. Mentnan e kisa pou nou wè Benzema Poul te reyisi bò kot Cristiano Ronaldo, poul te egziste, men se kapasite l wi, kapasite teknik li k fè sa tou wi. Misye te oblije transfòme tèt li an atakan pasè, poul te kapab konplemantè avèk Cristiano Ronaldo. Si nap gade nan peryòd lan, gon pakèt bitè k pase nan Real ki pa rete. Lè w pran Higuain, Higuain pa rete alòske Higuain te konn fè gòl.

Ozil te o sèvis de Cristiano Ronaldo, tout lekip etè o sèvis de Cristiano Ronaldo, Ozil, Marcelo, Carvajal, Carvajal te sèvi Cristiano Ronaldo byen, e epi Benzema. E mentnan sa k vin pase avèk Mbappé. Avèk Mbappé, antant ki te genyen ant Benzema e Cristiano a pa genyen l ant Vinicius e Mbappé. Men youn nan diferans yo. Arda Guler pa gen pwoblèm pou l sèvi Mbappé, men devan an, Vinicius fè sa l kapab. Li tèlman aranje l pou l te kowabite avèk Mbappé, Yo menm di alò fanatik Brezil an Ayiti menm di Vinicius son sousou. Se pa vre non. Se ajuste misye ap ajuste l konparativman a Mbappé. Alòske se lenvès ki ta dwe fèt. Se Mbappé ki ta dwe ajuste l a Vinicius. M pral eksplike m. Mbappé vin nan yon ekip ki t ap genyen. Mbappé vin nan yon ekip ki te kaziman sot fè lasezon pafèt, 95 pwen, viktwa kont Atlético de Madrid, viktwa kont Barcelone ale e retou, chanpyon Supercoupe sou Barcelone avèk yon triple de Vinicius. Li bat Girona ki tap fini twazyèm nan chanpyona sa ale e retou, chanpyon Lig dè Chanpyon, chanpyon Supercoupe. Se kaziman lasezon pafèt. Mentnan si w vin nan ekip lan, se ou k pou adapte w a ekip lan. E se paske lenvès fèt ki fè Real pèdi an tèm de kalite, pèdi an tèm de nivo. Paske kòman yon sèl jwè ki titilè nan de ekip 2023, 2024 la kite, n ap pale de Toni Kroos. Toni Kroos se yon jwè dekip, se pa Toni Kroos sèlman ki t ap pote Real. Toni Kroos son jwè dekip. Jwè dekip vle di kisa? Son jwè ki pote pyè li a ledifis. Ki pote, son jwè ki pote e pat pal e ki pote grenn sab ki pou fè batiman an konstwi a. Men se pa li menm ki met tout bagay yo sou dol pou fè ekip la mache. E pat sa Toni Kroos te ye. Donk ke Toni Kroos kite yon ekip. Li paka fè ekip la fè gwosè bak sa. Jisteman se paske Real al jwe pou Mbappé e se pa Mbappé kal chèche antre nan moul Real Madrid la. Se sak fè bagay lan pa mache an. Mentnan li klè tou ke Vinicius a Mbappé yo pa yo pa konplemantè. Youn ap monte sou pye lòt e pafwa Vinicius konn ap chèche paske jan Vinicius jwe a li bezwen pwent Li bezwen yon pwent, yon jwè ki toujou an apui, swa pou l fè yn de avè l, swa pou l mete l dan dè sitiyasyon ideyal. Le pwoblèm se ke Mbappé pa gen entèlijans taktik ase pou l jwe nèf. Li pa gen teknik pou l jwe nèf. Ou gen dwa fè gòl epi ou pa yon nèf. Ou pa yon atakan de pwent. Atakan de pwent lan, pa egzanp, ann gade fay Mbappé yo. Mbappé pa gen je tèt. Mbappé paka jwe dos au but. Atakan pwent fò gen kalite sa yo. Fò kapab jwe dos au but, fò gen jeu de tête epi atakan pwent se pa de moun ki twò renmen balon. Depi nèg a atakan l renmen balon yo fè l jwe atakan de soutyen. Gade Roberto Mancini, gade Ronaldo vèsyon Inter Milan an. E pa Ronaldo ki te vin blese lan jenou an non, Ronaldo vèsyon Inter Milan. Wap wè yo te met Ronaldo avèk Zamorano, wap wè yo met Del Piero avèk Inzaghi, Inzaghi an pwent, Del Piero an soutyen. Ok. Depi atakan an renmen balon anpil, ebyen yo fèl jwe atakan de soutyen. Lè w pwent, e, lè w atakan de surface, sa mwen rele pwent lan, atakan de surface la. Gon konpòteman pou genyen, gon entèlijens taktik pou genyen. Gen plasman fò genyen l. Mbappé gon pwoblèm plasman lè yo mete l jwe nèf e plizyè fwa swa li pa nan plas li kòm pwent swa li monte sou pye Vinicius men sa k fè bagay la pa ka mache. Donk nou tou fè yon paralèl ant Real Madrid e vèsyon Cristiano Ronaldo a e Real Madrid vèsyon Mbappé a. Mentnan. E demen Real Madrid ap lan pwogram nan, Real Madrid ap gen 5 absan pou jwe match Real Betis lan. Real Madrid pral deplase e sou teren Real Betis pou le kont de la 33 zièm joune di chanpyona Despay. E byen son viktwa enperativ ke ekip Real Madrid lan ap bezwen pou l mete plis presyon sou FC Barcelone ki deja pèdi Lamine Yamal. Si Real Madrid vle gen yon mens espwa pou l ranpòte Liga a, e byen li dwe oblije fè yon viktwa sou pelouz Real Betis. Real Madrid ap anchene 3 deplasman youn dèyè lòt, Betis, Espanyòl avèk FC Barcelone, alòske Barcelone pèdi Lamine Yamal pou tout rès sezon an, men li benefisye toujou de 9 pwen davans an Liga a 6 jounen de la fen. Real Betis li menm l ap goumen pou senkyèm plas chanpyona an, l kapab konte sou retou Isco. Alvaro Arbeloa li menm resevwa 2 movèz nouvèl jodi jedi a. E youn nan movèz nouvèl yo se ke vin gen plis moun ki nan enfirmeri an. E atravè de kominike sou sit entènèt li, Real Madrid anonse blesu Arda Guler avèk Eder Militao. E Eder Militao podyab kèm fèm mal pou misye. Eder Militao touche nan biceps femoral li e lap manke rès sezon an. Se twazyèm blesu seryez Eder Militao sezon sa, podyab. Epi Arda Guler li menm Se egalman yon kou dur, lap soufri de menm blessure lan men nan lòt janm nan e lap manke egalman fen de sezon. 2 jwè sa yo e pa nan preparasyon ideyal avan pou yo pati Ozetazini pou koup du mond lan. E pwi nou konnen Rodrygo ki out pou tout rès sezon avèk Thibaut Courtois kap pousuiv pwosesus de rekuperasyon l. Raul Asensio li menm li reyalize yon pati nan antrenman jodi jedi an men lap sètènman two jus pou l jwe demen vandredi an pou ekip Real Madrid lan. Epi Kylian Mbappé kapab manke klasiko a. A kèlke semèn de match fas a ekip FC Barcelone lan, Kylian Mbappé twouve l nan yon sitiyasyon trè delikat. Misye ap fè yon sezon enpresyonant sou le plan statistik, puiske Kylian Mbappé afiche 41 gòl nan 40 match tout konpetisyon konfondi. Nan chanpyona a, l se meyè bitè l avèk 24 gòl an 27 match.

Si tout fwa l pran kawton jòn nan match nan 2 match li pral jwe avan Betis la piske Real Madrid ap deplase lakay Real Betis lap deplase lakay Espanyòl de Barcelone avan l jwe devan FC Barcelone. Donk si tout fwa l pran kawton jòn lap gon sispansyon otomatik. Yon detay ki pran de lenpòtans a lapwòch de chòk Ledi me nan kanp nou an. Epi jodi vandredi, demen vandredi an fas a Betis, sitiyasyon kapab evolye puiske atakan fransè a kapab an efè pwovoke volontèman yon senkyèm karton jòn pou l deklanche sispansyon jis avan Klasiko a. Lè sa l t ap manke match kont Espanyòl de Barcelone lan e l t ap disponib pou randevou fas a FC Barcelone nan semèn la semèn suivant. E si l pa fè sa, maj derè w lan ap redwi konsiderableman. E yon karton jòn kont Espanyòl de Barcelone nan stad estad Espanyòl de Barcelone lan ap prive l dirèkteman de Klasiko a. Ebyen l ap fòseman trè anvi pou l dekoud avèk ekip Flick lan e espere sa pa rive la. Donk pwochen match Real yo se le 24 avril l ap jwe an deplasman devan Betis Séville.

Epi jan nou tap diw lan Arda Guler e out pou tout rès sezon de mèm ke Eder Militao ebyen kote FC Barcelone bagay la pap pi byen mache pase sa paske Raphinha blese e Franky de Jong Franky de Jong pa o meyè de sa fòm Pardon. Francky de Jong pa au meilleur de sa forme. Genyen e gen Raphinha tou ki pa ki pa ki pa ki pa ki pa disponib podyab. E donk e se la multiplication des matchs ki koz sa. Paske gen anpil nèg la kap pede blese. E sa ki pa e sa ki pa du goût de plusieurs observateurs pase gen anpil moun ki ta renmen al jwe e koup du mond lan. De Jong misye fè de deklarasyon, misye di jwe lan Barcelone rann mwen heureux chak jou. Francky de Jong se jwè ki genyen plus ki jwe plus match nan istwa club lan depi mercredi soir e milieu Neerlandè a, misye retounen sou karyè li e aktyalite l an dirèk sou YouTube. Pou Frenkie de Jong, retou a la konpetisyon an pase ideyalman. De retour de blessure, Frenkie de Jong anchene aparisyon yo e lan dènye match li fas a Celta Vigo, li vini jwè neerlandè ki jwe plis sou istwa e sou koulè ekip FC Barcelone lan. E lan demen evenman sa a, li enstale l lan stad Johan Cruyff pou l te reponn a kesyon abone yo sou chèn YouTube klèb lan. e yo fè konnen ke son rèv ki vin reyalite. Misye reponn a de kesyon sou foutbòl, sou de sijè pli pèsonèl e byen sur sou dènye rekò li an. Yo di, bat rekò Philippe Cocu an, kisa sa reprezante pou l? Misye di, sa reprezante anpil pou mwen menm, mwen te toujou reve jwe pou FC Barcelone. Barcelone avèk La Hollande gon lyen patikilye e pou m ta jwe an Neerlandè ki jwe plis Pou ekip FC Barcelone nan rann mwen trè fyè, se yon onè lè Philippe Cocu ofri m mayo sa a. Se sa misye eksplike. Misye egalman evoke figi Johan Cruyff ki konte enòmeman pou tout Neyèlandè yo. Li ajoute ke papa l se yon gran fan e dè lè l te pi jèn li te konn gade Anpil videyo Yohan Cruyff. De Jong resanti yon lyen fò avèk FC Barcelone depi lè l te jèn e li resanti vrèman soutyen ansyen jwè tankou Overmars, Patrick Kluivert, Ronald Koeman. Yo gen yon lyen spesyal paske yo jwe nan menm klèb lan. Donk objektif Frenkie de Jong se ranpòte Liga a. Misye di konsènan ekip lan li estime ke E nou goumen pou n genyen Liga depi kòmansman sezon an e kounya nou nan dènyè ling dwat la. Nou plènman konsantre sou viktwa lan e chak match se le fè ke nou kapab selebre ansanm tit lan, tit chanpyon an. Nou vrèman hat! Epi sou le plan pèsonèl, milye teren rekonèt ke meyè souvni l antanke jwè FC Barcelone se tit ranpòte yo. Misye di chak jou ke pase lan FC Barcelone son santiman trè patikilye. E misye panse ke se ansyen koyekipye l ki pi souzestime an se Jordi Alba. Sa k pi dwòl lan se Gavi e advèsè ki pi koryas la se Luka Modric. Lè misye te timoun, idòl li yo te Messi, nimewo 1, men l te renmen Iniesta, Busquets, Xavi, Bergkamp, Van Persie. E misye se yon amoure di FC Barcelone, klima e kilti lan, malgre e. E fanmi l manke l avèk zanmi li, men li pa wè l lòt kote ke FC Barcelone. Yo poze misye anpil kesyon tou e ki trè pèsonèl. Misye egalman konfye l sou chwa de nimewo 21 an ki koresponn a la dat de nesans de gran pè l ki mouri e ki te disponib lè l te entegre ekip premyè Ajax la. Misye pa kache lòske l te gen okazyon E yon bon pizza e sitou yon glas e se yon plezi difisil pou m refize. Tout fasèt Franky de Jong yo revele gras a kesyon sipòtè FC Barcelone yo e sou chanèl YouTube FC Barcelone. Epi kominike medikal Lamine Yamal, Egzamen ki reyalize sou jwè e Lamine Yamal FC Barcelone konfime ke Lamine Yamal ap soufri don blesur nan biceps femoral kwis goch li. Donk l ap swiv yon tretman konsèvatè e l ap manke fen sezon. Yo prevwa pou l disponib pou koup du mond lan, misye out pou 5 semèn epi gen lòt kominike ankò. Marc Bernal ki te blese tou pou FC Barcelone gen kominike sou li. Donk. Egzamen ki reyalize pèmèt nou konnen sou blesu Ronald Araujo kap soufri don lejè surchaj musculaire nan kwis goch li. Lap disponib pou match li tap disponib pou match li pral jwe nan weekend nan. Men Marc Bernal li menm lap soufri don antòs nan cheviy goch li. Dure absans li ap depann de evolisyon. Donk vwala Marc Bernal ki nan seyans de rekuperasyon. nan jou kap vin la yo, donk anpil blese pandan semèn sa yo ki pral gate kalite koup du mond lan, an palan de koup du mond mesye gon moun ki lan gouvèneman etazini an, bal bay nonl talè, misye mande pou itali jwe koup du mond lan nan plas iran, son bagay tèt chaje wi, misye mande pou misye mande pou itali jwe koup du mond lan nan plas iran. E misye di ke Iran pa gen anyen lap vin fè nan mondyal la alòske Itali gen 4 koup du mond, Itali gen ase de ase de lejitimite pou li ta patisipe nan mondyal la. E misye fè konnen ke li pale sa avèk Trump e li pale sa tou avèk Ianni Infantino. Donk Etazini sòti la pou li kraze mondyal la nèt, yon ekip kalifye sou teren. li gen pwoblèm relasyon, li an gè avèk Lèzetazini, k ap òganize mondyal la. Kounye a la, mesye yo ap fè presyon sou la fifa pou Iran. Jiska prezan, patisipasyon Iran nan koup di mond la trè ensèten. Patisipasyon Iran nan koup di mond la trè ensèten.